Welcome back, my name is Bernard Yiltes. This is Papa Chai Will Fosla, okay? Make sure you subscribe, like, share, and press notification bell. Jodi an vwe palo, koman la jan jwe ki jwet pou jwe pou ka fe kasha, okay? Si ou pa gen financial education, ki vle di euh, edikasyon finans, ou pa janm m ka jwe jan lajan sipoze jwe a. Number one, Lajan se yon jwèt li ye, menm jan ak foutbòl, sa vle di soccer game. Nimewo 1 règ lajan se konn jwe li byen san erè ok. Depi ou byen jwe, w ap gen jwèt sa a trè byen. Lajan gen pou wè avèk time ki se lè avèk. Seryozite ou e disiplin etc. Number 2, lajan se yon jwèt double li ye ki se double game. Ou sipoze konn sa byen reyalite ou double li lè ou envesti li pi byen. Egzanp, sa se yon egzanp ke mwen ba nou nan premye ane a ou envesti 10.000 dola ou vin gen 10.000 dola sou li kòm enterè ok. Dezyèm ane a ou envesti 10.000 dola ankò premye ane a plis dezyèm ane a, 10 mil dola plis 10 mil dola egal 20 mil dola, ki vin ba ou benefis 20 mil dola enterè sou 20 mil dola ke ou genyen deja, ok. Twazyèm ane a egal a 30 mil dola enterè sou 30 mil dola ke ou genyen deja. Sa vle di kach ap fèt. Katriyèm ane a egal a 40 mil dola enterè sou 40 mil ou genyen kòm benefis. Konprann byen sa m di nou an. Sa yo rele envèsman. Si w vle envesti avèk Pabèch High Wheel, se kon sa l ap ye, oke. Sonje byen, ou envesti 10 mil dola pa ane, eksetera. E w ap kontinye envesti pou dèzane. Trè senp. Pou w ka vin double lajan ou nan. Sma ok Number 3 Panse byen Poukisa ou bezwen ale lwe yon ofis pou fè yon biznis ke ou pap menm reyisi ladan oubyen ap travay san ou pa envesti Ou sipoze chèche plizyè kote pou envesti pou retire tèt fè mal sa a sou ou Ou sipoze leverage tèt ou konprann leverage sa sa vle di ou elaji sa wap fè a sa vle di envesti pou ka miltipliye tout kach ou Ou sipoze chèche yon machin kap woule tout kach yo byen pou ou kòm papè chay will sa vle di envesti yon bon kote kap fèw fè bon jan kach flow timòp e gwoupew ak lòt moun pou envesti pi byen timòp avèk papè chay will number 4 ou ka pran egzanp de jeff bezo li konn double lajan li trè byen ok number 5. Ou bezwen fokis pou fè yon bagay bèdè chak jou nan vi w, ki vle di yon bagay anplis chak jou nan vi w. Si ou pa fè li, pa gen moun k ap fè l pou ou, ok? Sa depan de ou. Number 6, Si ou pa fè anyen menm, sa vle di anyen, ebyen w ap toujou rete mizerab pou tout vi w, ok? Number 7, Si fè siksè pa anyen, sa vle di ou p ap janm fè bogè nan vi pa w. Très. Senp. Number 8, Si ou pa gen always nan vi pa ou, ebyen w ap toujou end up avèk never tout tan. Sa vle di w ap rete san fè pwogrè. Number 9, Ou byen, se sa ou se pa sa. Si ou vle avanse, se pou fokis, otherwise jeto, game sa pa pou ou man. Number 10, Tout tan laj ou ap plis, se plis obligasyon ou vin genyen. Si ou te konn travay 50 èdtan pa semèn, eseye travay san tèt tan pa semèn e envesti anpil pou ka vin pozisyone w pi alèz nan fiti w ok Barbershai Will la pou ede tout moun fè kach e fè anpil milyon swiv nou chak jou sou chanèl Barbershai Will la pou ka pran edikasyon finans ou please subscribe like share and press notification bell Barbershai Will renmen tout moun thank you.